Kòm jan nou konnen deja chyen se youn nan animal ki se meyè zanmi moun men chyen nou pote nan lis sa pou ou jodi an kapab move zanmi w tou. Poum klè ansanm avèk nou m pa di ke chyen natirèlman danjre nou sèlman vle fè w konnen pami yo kèk ras ki mechan a wi nou pote 5 ras chyen ki pi mechan nan mond lan Nou pral gade ansanm, avan tou nou pral moutre w kòman pou abòne ansanm avèk chanèl la, ann gade ansanm. Nimewo 5 la rele Doberman Pinscher. Orijin chyen sa soti nan peyi Almay, e li gen yon dire de vi de 10 a 13 an, se yon chyen ki trè entelijan, men se youn nan chyen moun plis pè tout kote nan mond lan. Tankou li gen yon jan li gwonde e jape ki fè moun vrèman pè, malgre tout move kalite sa yo, sa pa fè moun rayi l paske jan m te di nou deja, Doberman Pinscher yo se yon ras chyen ki trè entelijan anpil, li trè obeyisan, lwayal e konfidan ak mèt li. Se yon ras chyen si l pa trete byen jan pou l trete li ap trè difisil pou n jere l. Se yon chyen ki vrèman gran, mal la gen yon tay de 66 a 72 santimèt, yo gen anpil fòs e trè mechan. Nap pati pou nimewo 4 ki se Rottweiler. Ras chyen sa soti nan peyi Almay, li gen yon kapasite de vi de 10 a 13 an, li se yon ras chyen ki vrèman entelijan e ki gen anpil fòs, ki trè rekonèt pou jan li konn batay, Paske li se yon chyen ki vrèman mechan. Se yon ras chyen ki klase an dezyèm kategori pami chyen ki mechan nan mond lan, men pou otan li konn jan pou l montre l dosil e lwayal si tout fwa li resevwa yon bon edikasyon. Mal lan vrèman gran, Rottweiler se yon ras chyen yo prèske entèdi moun genyen l nan plizyè peyi nan mond lan, sitou Ozetazini pou danje ke li reprezante. Se yon chyen moun pa ka mennen l nan nenpòt lye piblik san l pa byen ekipe de yon bon kòd jis pou evite danje, paske li ka vole sou nenpòt moun ke li pa rekonèt san rand kont. N ap pati pou nimewo 3 a ki se Bouldòg. Bouldòg se youn nan pi gwo ras chyen nan mond lan, Se yon ras chyen ki soti nan peyi Angletè, yo gen yon kapasite pou yo viv de 8 a 10 an, se yon ras chyen ki renmen afeksyon, fami e timoun anpil, men yo pa renmen moun yo pa konnen. Bulldog e Rottweiler se yon ras chyen ki klase an dezyèm kategori pami chyen ki plis atake moun sitou Ozetazini. Se youn nan chyen, lè l atake w, li ka domaje w fizikman e menm pwovoke de twoub psikolojik lakay moun ki viktim lan. Paske, lè l mòde w, li ka menm arive kase zo w, paske lè l mòde w li pa mande lage w, tout tan se pa mèt li ki ta vin delivre w. Nap pati pou nimewo 2 an ki se Pitbull. Pitbull se yon ras chyen ki trè popilè, ras chyen sa sòti nan peyi Etazini e Wayom Ini tankou Angletè, Irland, etc. Se yon ras chyen ki gen yon dire de vi de 8 a 15 an, yo trè obeyisan, yo bay anpil karès e yo trè entelijan. Mal la gen yon tay de 45 a 53 santimèt e yon pwa de 16 a 30 kilogram, femèl yo gen yon tay de 43 a 50 santimèt e yon pwa de 14 a 27 kilogram lè yo gran. Se yon ras chyen ki gen anpil fòs, sovaj, rapid e yo trè trè trè mechan. Se osi yon chyen, lè l resevwa yon bòn edikasyon, li ka fè tout sa w mande l fè, obeyi w nenpòt lè ou pale avèk li. Jounen jodi a, moun plis itilize yo Ozetazini lè yo pral fè spò. Fò m di nou, Pitbull yo se yon ras chyen ki trè danjre

Chyen lou Se yon ras chyen ki trè sovaj paske yo gen menm tanperaman ak yon lou, yo gen menm sistèm de pwoteksyon ki trè elve lakay yo. Yo pran tout moun yo pa konnen pou ènmi yo, nan anpil peyi yo entèdi moun leve ou posede chyen sa pou danje l reprezante. Nou rive nan fen videyo a, mèsi le fèt ke w te gade l e pataje l ak yon zanmi, fè nou konnen anba nan seksyon kòmantè a kiyès nan chyen sa yo ou ta renmen posede, nap wè yon lòt fwa ankò pou yon pi bèl videyo. Mèsi.